Ebyen jodi a 16 se prezantasyon Kiki Mbappé andan ekip Real Madrid la pli de 80 mil moun te prezan jodi a pou te akeyi Kiki Mbappé anpil anpil timoun fransè a ki te pale sou anpil koze men sa ki etone anpil Se yon Espanyòl avèk anpil fluidite pou Kiki Mbappé ki te eksprime li an espanyòl. Nou konnen Mbappé ki se fransè, men dènye tan sa yo, jwè a ki te konnen li ap vini nan Real Madrid li te prepare yo. E nou konnen Mbappé se youn nan foutbolè ki byen byen prepare, ki metrize plizyè lang, lè wap jwe o nivo pwofesyonèl se bon Lè ou pale plizyè lang, ou adapte ou, enbyen li te pale anpil koze, li te pale sou Vinicius, li te pale sou Real Madrid, li te pale de kote lap jwe, yon Kykyè Mbappé an mòd politisyen! Ebyen m di la nou pral pale anpil de Kylian Mbappé ki finalman rive andan ekip Real Madrid la. Nou konnen gon moman koze Mbappé nan Real Madrid la te vin tounen yon feyton, ou gen sansasyon Chak mercato eske Mbappé ap vini nan Real Madrid oubyen lap rete nan Paris Saint Germain, finalman Mbappé vini andan ekip Real Madrid la 80 mil moun prezan pou asiste pou akeyi Kiki Mbappé e nou konnen Kiki Mbappé se youn nan vizaj foutbòl mondyal la ki gon stati nan foutbòl mondyal la ebyen jwe nan Real Madrid ebyen se Se sa n konnen an Real Madrid se sa l ye a o nivo klèb. Anpil gwo mega star jwe kay Real Madrid. Premye mega star ki jwe andan Real Madrid se Di Stéphano. Apre sa ki pral mennen lòt jwè a lepòk ki t ap mennen nan epòk sa don Ferenc Puskas, don Kopa. Aprè sa, Real Madrid pral konnen dè jwè tankou Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, li menm, Ronaldo R 9. Moun souvan di, gwo jwè yo fèt pou yo jwe andan Real Madrid. Men, de klèb espanyòl yo, gwo krak yo jwe lakay yo anpil, ou te kapab di, sof Pelé, ki pa t jwe ann Ewòp, ki pa jwe nan Barcelone, plis Real. Men kit li te Johan Cruyff, li jwe ann Espay, spesyalman nan Barcelone. Kit li Diego li menm, R9 jwe nan Barcelone, Romario, Ronaldinho epi mèt afè a Leo Messi ebyen an Espagne yo toujou wè gwo gwo krak ebyen Mbappé pa fè 2 wout li vini andan Real Madrid kote ke te gon pakèt fanatik an plis yon pakèt timoun men sa ki te etone laprès se surtou fluidite E ou te kapab di yon espanyòl klè pou ki ki Mbappé, enbyen Mbappé li menm ki te konnen yon jou l ap jwe nan Real Madrid, li te aprann espanyòl e sa ap ede li, anplis tou li fonksyone avèk anpil jwè ki pale espanyòl, e Herrera, e Lionel Messi ki vini fè 2 zan avèk li, li te toujou gon koloni sid amerikèn, enbyen Mbappé aprann espanyòl plis li gen moun l ap pale. Li genyen vrèman yon espanyòl dlololo. E sa m te renmen lè Mbappé ap pale a, li di m pa pè fè erè. Men Mbappé vrèman t al lekòl, li aprann anpil epi sa ede li tou, li di l li pa pè fè erè, lè l fon fot li mande lòt koyekipye l yo menm ki se espanyòl oubyen metrize espanyòl ede li vrèman Kyky Mbappé eksprime li byen byen byen byen, ebyen se byen pou jwè yo pale plizyè lang. Paske w ap deplase, w sòti an Frans, talè w lage kò w an Angletè, ou tonbe an Itali, ebyen lang se yon mwayen de kominikasyon. Men gen de moun ki pran lang pou siperyorite. Gen de moun lè l pale yon lang, li santi l pi fò ke yon lòt. Men si lang te vle di yon moun fò, ebyen Fransè k pa al lekòl la, ebyen l t ap, li t ap fò. Ou konprann? Dominiken k pa twò fò a, ebyen l t ap fò. Lang se pa, sa pa vle di konesans, men se vrèman yon, yon zouti. Yon mwayen de kominikasyon, lè w pale plis lang, li itil ou. Ou konprann? Nou konprann sa m ap di a? Ebyen Kykie Mbappé nan yon vrèman yon espanyòl de klas! Kykie Mbappé eksprime li. Ou raple w lè ti loulou Enrique t ap prezante l di w Bonjou! E sa l te konnen? Ebyen Mbappé vrèman eksprime li. E Mbappé fè konnen nan yon pati nan deklarasyon Kykie Mbappé, li di se te difisil men nou genyen e mwen la jodi a. Andan Real Madrid, se te difisil, nou raple nou tout batay Mbappé mennen avèk bòd Paris Saint-Germain an, li di te se te difisil, men nou genyen e nou la jodi a. Li fè konnen mwen mwen mwen vrèman m pa konnen sa m ta fè, mwen anvi, mwen santi m fyè, mwen santi m kontan Kike Mbappé prèske pa dòmi, li fè konnen mwen anvi fè pati istwa gwo tonton klèb sa. E m pral bay tout sa m genyen pou klèb sa. Nou konnen klèb sa gon gwo tonton istwa, se pa Mbappé, Mbappé ka ajoute nan eritaj e legasi klèb sa, men nou konnen moun ki te kòmanse konstwi eritaj an sa, se Santiago Bernabéu dabò plis Di Stéfano, se 2 moun sa yo ki te vrèman kòmanse avèk eritaj sa, Santiago Bernabéu jwenn Real san teren. pa gon goud aprè gè ki te gen an Espayn epi Di Stéphano pral ajoute 5 lig chanpyon afile ebyen tout lòt moun yo ajoute nan eritaj nan legasi dayè Real se pi gwo klèb istwa foutbòl pa gen manti nan sa Mbappé di m paka tann poum poum poum mete non mwen poum ajoute non mwen nan istwa gwo gwo tonton ekip sa E m vle bay anpil. Nou konnen Mbappé a se yon politisyen. Ou vini kote w flop nan yon koup dEròp, nou pa pè di l, Mbappé flop nan koup dEròp la, se pa menm dimansyon, m kwè an 2022 oubyen 2021 lè yo t ap mande pou ou a, ou pa an pozisyon de fòs, ou sòti de yon, de yon lig chanpyon. kousi kousa epi de yon koup dewòp e flòp ki lòt koze li te pale tou de Cristiano Ronaldo ebyen wap wè lè lap fini li di uno dos tres menm jan avèk Cristiano an 2009 ebyen li di Cristiano Ronaldo se toujou idòl mwen se yon zanmi li toujou banm konsèy nou toujou an kontak ebyen se sa Kyky Mbappé di ebyen an gwo se de twa ou te kapab di lign Andan entèvyou Kyky Mbappé te genyen aprè prezantasyon li devan 80 mil moun kote l pale jounalis yo te mande l kote l aprann espanyòl, kisa l panse de Vinicius, kisa l panse de Real Madrid, objektif li ebyen randevou a Kyky Mbappé se nan mwa dout le 14 out Real Madrid. Atalanta Bergame kike Mbappé klè li debake pou l ajoute pyè pa li andan gwo tonton klèb sa e li se youn jodi a nan vizaj marketing. Nou konnen Real Madrid pa sèlman pran jwè yo pou yo genyen Lig Chanpyon men genyen aspè hors teren an ke Real Madrid renmen. Nou konnen Real Madrid renmen star, Real Madrid renmen o nivo marketing. E tèt Kiki Mbappé o nivo marketing. Nou konnen ke Real Madrid fè konsesyon pou Kiki Mbappé o nivo dwa dimaj, prime à la signature nan nivo 100 milyon. Men nou konnen 25 an, nou wè kalite jwè a, li gen etòf pou l fè istwa avèk ekip sa. Jan n di a, Real Madrid plis Florentino Perez, yo fèt pou yo genyen gwo mega krak yo. Florentino Perez. Epòk pa l te deja genyen Galaksi, Bèkam, Woren, yon pakèt moun, Zinedin, Zidan, Wonaldo, ebyen jodi a ki gen Mbape nan klèb k ap ba l sa l bezwen an o nivo klèb, poukisa n di o nivo klèb, paske o nivo seleksyon l fè 2 final koup di mond deja, ki kapab ba l lig chanpyon, li nan klèb ki genyen ora ki flache pou l bay balon dò, lè w nan Real Madrid ou fè 5, Men gon lòt, gon lòt 2 pwen yo mete sou li, se paske se Real Madrid. Pa ba tèt ou manti, lè wap jwe nan Inter de Milan, wap jwe nan lòt ekip yo, pa egzanp, la prèv, kòman pou Lewandowski ta nan Bayern, pa ta nan Real an 2020 pou tande balon dò anile, Lewandowski nan Barcelone pou tande balon dò anile, malgre Bayern se yon gwo tonton enstitisyon respekte, men lè w nan Real Madrid ou gon bagay anplis o nivo imaj, Yo vann ou plis se pa pou san rezon, Barcelone plis Real Madrid yo genyen 24 balon dò a yo 2 a yo 2, 12 12 byen lè w nan Real Madrid la li pa gen manti nan sa gen yon yon ti bagay an plis e le tout puissant Florentino Perez ebyen kike Mbappé prezante p piblik la reponn prezan nap wè ke pa gen rancune. Se vre, yo te fache avèk Kykyè Mbappé paske l t ap woule yo nan farin, men jodi a Kykyè Mbappé se jwè Real Madrid, ou pap tande yon Madridis ta di, e sa l vin chèche la a? Li te non, ou konprann? E yo te gen dwa fache a jwè a, men yo bezwen jwè a, anpil timoun, 80 mil moun, ebyen Mbappé fè konnen ke si klèb la mande pou mwen demen pou m rann mwen nan MLS la pou m al prepare pa gen manti, Surtout Pintus dwe fon gwo tonton travay avèk Kiki Mbappé paske o nivo fizik Mbappé pat bon menm nan koup dEròp la ebyen le 14 Out ki ap vini la depi nan Super koup dEròp Real Madrid Atalanta nap kòmanse gen yon ide de Kiki Mbappé.